Bonjou bonswa zanmim sa depan de lè w pral gade video sa nap diw byenvini sou chanèl paw la ou menm kap chèche bon jan enfòmasyon sou ayiti pa kase tèt ou branche Lenyo TV chanèl ki la pou kenbe w enfòme kap diw bagay la jan l ye a san fòs kote san vwe moute san ou pa bezwen fè okenn efò pou sa si w bezwen konn yon moun se gade ki aksyon lap fè Se konsa, Guerrier Henry li menm li t ap mete premye minis Jouthe Joseph klin. Sa vle di nou kapab di w premye minis lan li menm se kòrèk li kòrèk, se plè a l manyen ki fè anpil moun, jounalis eksetera ap lapide premye minis lan. Men premye minis la li menm se yon moun ki kòrèk, si prezidan repiblik la Jovenel Moise bezwen fè yon bagay avèk peyi a, li bezwen rive yon kote a peyi a, se kenbe premye minis Joseph Jouthe. Ann al swiv videyo a pou plis detay.
Kontra sa politik sèlman ki viw pase nap klè Jouthe dil plizyè fwa e nou pat janm konn se nan kesyon politik se te on pwofesyonèl li ye kap travay nan aktivite privel e ki te konn bay de konsiltasyon nan plizyè òganism entènasyono. Sa vle di il ne vi pa de la politik, se pa yon ouvriye politik. Kontrèman a anpil moun. Men yon bagay ki ka ba yon nèg yon sètèn libète de fonksyonman. Li pa de ouvriye politik. Misye alèz. Misye alèz nan fonksyonman l. Gen 2 aksyon ke m pral eksplike n la. Paske m pa pale san pa gen aksyon. Fò pye bwa a bay fwi. M pral pran yon premye egzanp. Nou wè sa k ap fèt nan komin Kafou la, nan sant spòtif Kafou an, de espas y ap fè pou yo resevwa de moun ki genyen covid 19. Enben, genyen on konpayi ki se Antiy Konstriksyon, se Verdye k nan tèt li. Verdye te genyen pou l te konstwi de bagay nan Sant Spòtif Kafou a eksetera. Nenpòt moun Kafou ka al gade l pou yo wè. Lè misye prèsk sanse fini, misye bay on fakti.

Sa vle di, sa ou wè Verdier fè Kafou a, misye te ka fè l tou kòm enjenyè. Enben, misye di o, tout lajan sa a. Enben, misye deplase, li voye 2 ekip k al gade sa k gen Kafou a. Lè ekip la ale, yo gade, misye ale l sipèvize l gade, epi yo evalye sa k fèt la.

Bon, pou gen de moun ki fache paske misye estime ke kòm enjenyè, sa yo ba li an la, li pa vo 2 milyon dola a. Li menm li di, se 855 mil 100 dola ke sa vo. E l di klèman se sa m ap peye. M p ap peye 1 milyon 985 mil goud la. Bout la te la pawol.
Misye klè sou kesyon sa.
Ok, nèg sa a, se yon nèg k ap chache enterè pèsonèl oubyen enterè leta? Paske gen nèg ki t ap di misye a pa yon pwoblèm monchè, m ap ba w 1 milyon an, 1 milyon 985 mil lan, men, retire yon 100 mil dola mwen, 200 mil dola mwen, m a gentan pran sou kote. Menm jan yo fè nan Petwokaribe. Anndan Petwokaribe konsa. Ann, e se sa yo rele, surfacturation! Se sa yo rele surfacturation an! Epi nèg la peye, l al pran, pase pa dèyè, epi l al di ban m kòb pa m nan, ban m ristoun pa m nan. Misye kase sa a. Enben lè misye kase sa, piske s on chèn koripsyon l ye, Ou pa konn konbyen moun ki te gentan gen lajan pa yo dan 1 milyon 985 mil 34 dola US. Enben lè misye ale misye di negatif. Sa m wè la a, m son enjenyè, m gen 2 teknisyen tou ke m ap voye, apre evalya tout evalyasyon nèg yo fè nèg yo di non sa w fè la a men konbyen kòb li vo 856 mil 100 dola. Bon kounya nèg ok ekip sa ki ta pral fè kòb sa pase pa bliye se 108 goud pou yon dola bon menm si yo ta banw nèg 50 mil dola nan kòb sa jou w t anpeche nèg a fè kòb la bon poum pou moun sa yo petèt oubyen gwoup de moun sa yo ki ta pral jwenn la enben jout monchè fò misye ta fit fò misye ta tou mouri. M bay fè hein sa manan voye moute m bay fè map baw map baw non konpani an li rele antiy konstriksyon ok jean claude verdier sous mwen se primatyon m bann chif nou dakò e m bay sous mwen ok gon lòt bagay ankò. Pase fòm di nou pa janm pran pou moun gade aksyon ke moun nan ap poze banm reprann pa di Guerrier Henry son bon jounalis pa di Jean Monard son bon jounalis oubyen pa di ke Valery son move jounalis gade aksyon ke moun nan ap poze gade sa lap di yo gade enterè li genyen nan 2 dosye. Lè sa a, wa analize. Men pa voye moute sou pèsòn moun. Mwen menm, mwen di w se aksyon. Les actions entamées par l'ancien directeur de l'ULCC, Claudy Gassant, mwen t ap swiv aksyon sa yo e m te adere avèk yo. Pèsonaj lan vreman enterese m aprè nèt men se aksyon ke moun ap poze a e pa moun nan gen enpòtan pou mwen se aksyon ke moun nan ap poze a dènyèman. Pandan Joseph Joe t ale da Plato Santral, epi misye di, kòm m nan Plato a e nèg Plato a m ye, ban m tou fon ti rive nan dwann nan non, nan dwann Beladè la. Ban m fon rive nan dwann nan. E misye rive nan dwann nan, te gen plizyè ajan sekirite, ou konnen, ti stil misye a, misye ale l chita sou yon bout mi, tout moun di, ou peye m kote w chita? Misye di, a, kite m rilaks sa. Epi misye genlè te gon ti manje tap manje tap manje lap ou konn stil li ap manje chita baay polisye la enjoy etc epi misye di banm fon ti antre nan dwann nan pandan misye antre misye ap gade bòdwo yo lap gade de twa bagay li wè ti bagay ki pa kòrèk tou e li wè te genyen kèk machin ki tap pote materyèl etc Epi misye di oh sak pase la dwan nan genlè gon ti pwoblèm li pa kòrèk. Èske ou konnen gen de nèg ki fache paske misye tal nan dwan nan? Mwen kwè misye bon pou nèg premye minis li paka vizite yon dwan. Bon paske nèg ap vizite dwan nan gen de nèg ki fache. Ou konn poukisa? Paske gen de nèg se yo ki konn kontwole espas zòn sa. M vin konprann sak fè boukliye fache. Paske gen anpil nèg ki nan boukliye Se biznis yo fè ant la Repiblik Dominikèn e Ayiti. Yo di sa jout pèdi nan baz nou. Enben, lè w tande gen de nèg ki di jout fò jout demisyone. Waw, m konnen jout gen dwa di, a, monchè, gen yon fè k konn pase la, fè a p ap ka pase konsa ankò non. Gen dwa gen machandiz la, direktè ladwàn, gen de bagay k ap fèt la m pa konprann non. Enben. Gen nèg ki di non fò misye kite fò misye pa la ankò. Boukan te la pawòl. E rele prezidan di prezidan misye anmègde nou. Konba kont koripsyon an sèl chans pou n genyen l se lè w gen yon prezidan k fò, yon chèf leta ki pa nan koripsyon, ki pa nan gang. Depi w gon chèf leta ki gen ti zanmi a gòch, ti zanmi a dwat ki nan bras, ou pa gen okenn chans. Mwen Sim te konseye Joseph Jouthe m tap di misye pa demisyone pete lòbèy la tou petel sim te konseye Joseph Jouthe m tap di misye tou rann peyi a yon sèvis si gen de vagabon ou konnen k anndan leta a tou mare yo arete yo paske ou menm pa bliye Premye djòb misye nan leta se minis anviwònman. Li vin jwenn, èske se pwomosyon? Èske se pwomosyon misye jwenn? M pa konn si se pwomosyon l jwenn lè l vin minis finans men yon minis se minis, se kòlèg sa vle di m pa kwè pwomosyon. Jodi a misye vin premye minis. Sa vle di kisa? E se pa yon nèg ki te dwe premye minis ditou. Sonje nan gouvèneman William Fritz William Michel la misye pat nan lis la. Sonje sa wi. Tande, m ap reprann pou nou wi. Yo revoke misye kòm minis anviwònman. Misye pa t nan gouvènman ditou. Fritz William Michel, si yo te vote, 2 chanm yo te vote Fritz William Michel, jodi a Joseph Jouthe ta pral oblije pran e an n di e mèt li l ta pral kenbe ankò kòm enjenyè. E sou chantye l ta prale jodi a. Boukante la parole.
Se la providence ki fè de misye jodi an premye minis. Yon nèg ki te revoke deja mwen chè. Sa vle di misye pa premye minis la par hasard. Ebyen si misye vin fè yon travay pou ke li regade leta a li wè l ka rebrase l monchè jout degaje w rebrase l. N ap suiv aksyon ke w ap poze yo, san demagoji. E si nou konstate finalman ou nan yon wout ki pral mennen nou nan leta tout bon vre ke n ta renmen genyen menm jan a lòt peyi yo, monchè, nap pote kole ansanm avèk ou men kounya pou fè de ou premye minis gon gwo sèvis ou pral rann nou ou genyen wè lè n bay nou menm ou gen 72 zè pou bay pou jwenn moun ki te anrejistre w la si w pa fè sa se ke w pa anyen si nan nivo sa. ou se premye minis ou gon bann lajan nan men w pou ransènyeman ou pa ka banm ou pa ka jwenn nèg k anrejistre w la monchè w pa anyen bon mwen m di tèt mwen sa depi misye pa jwenn moun k anrejistre l la misye pa anyen konnen yo ka asasinen misye tou nenpòt lè. Menm jan nèg a ka antre anndan yon telefòn, yon espas ap anrejistre yon premye minis, nèg a te ka antre ak yon zam li fiziye misye tou. Bon si w pa ka ban m sa ou pa anyen. E lè w jwenn nèg a fò w rann li piblik, fò tout moun konnen l. Ou gen 72 è pou w fè sa. Si w pa rive fè l ou pa anyen. Nou pa ka revoke w men w pa anyen. Men sa sèlman n bezwen. E sou ban m sa a. Li kapab li kapab vini yon asirans pou bann lòt sitwayen. Dayè gon bagay ekstraòdinè ke w fè pou mwen par le fait ke Primati desann anba a. Ou desann anba a, kabinè w desann anba a, tout moun ki te anwo yo desann anba. Pou mwen sa se yon bagay ekstra ekstraòdinè men sa ne sifi pa. Men si ou menm kòm Premye Minis yon moun ka antre nan rejistre w. Epi l pibliye son an ou paka jwenn sa monchè ou gen 72 è bon 72 epa 72 è Luckman nan non map reprann pou ou epa 72 è Luckman Delil la non pase mwen menm chak otorite ou wè Laurent Lamothe m te fè preske 2 zan. Map kwit Laurent Lamothe kòm mantè ki di lap bay kouran 24 sou 24 apre l retounen l di l pat janm di bagay konsa. Misye pat gen grenn li pat gen kouraj pou l di wi m te di map bay kouran an men se te manti e gen yon pwoblèm ki pase ki fè m pa kab an lye e plas ke misye korije l li di l pat janm di sa. Ou sonje m te konn woule ti son sa pou misye sa vle di Sa a, mak fabrik sa l tou ret kole nan do misye. Nan 18 mwa m ap bay kouran 24 sou 24, apre sa l tounen l di w l pa t janm di bagay konsa ankò. E m fè l tande sa l te di a, e mwen refè l tande ke l di l pa t di l. M fè l kontredi tèt li. Jovenel Moïse di menm bagay la, dan 24 mwa. Bon.

Ale toujou 96 plis 12 sa fè konbyen mezanmi ban mwen non oh gade m resi kole la 104 ou mechan ou di 92 ou sa Ismael la tèrib mesye ou pat fò nan dikte 108 108 plis 12 120 Nèg a la bò 24 wi epi ou gad tout ton fwe menm ou a ou pa ka wèl Sa vle di nap chache 2 otorite ki pa nan blòf ki pa mantè kap ki pap bay manti e sa n bezwen jodi a la Ou gen 72 è pou banm grenn moun sa ki anrejistre ki fè anrejistreman paske li te konn sa li te ka fiziye w tou. Ok Joseph Jout premye minis antouka mande Jout poul demisyone pou ka fè piwèt pase m santil konsa gen nèg ki vle Jout ale paske bezwen fè piwèt antouka Jout di klèman l reprann kontròl dwàn yo sa vle di ke kontrebandye. Humm pase kisak pase nèg a gon jan lap fè lajan si ou pechel fè lajan lap manje w jisteman lap manje w menm jan m te di Rony Timothé avèk Biron Dij yon lè m sonje sou Laurent Lamothe m pa konn sa Laurent Lamothe te genyen avèk kòman misye te rele ankò m pa konn sa misye te genyen avèk Kiko Senremi. Lè sa m nan Zenith. E rete n rete konsa o Kiko nan manifestasyon aba Laurent Lamothe epi mwayen ap bay pase nan manifestasyon m te konn wè sachè dlo kounye a m ap wè bidon dlo m di o e manifes m di Rony sa k pase la yo di non se Kiko yo Kiko vin ranfòse nou sou kesyon dlo m di mesye kòman Kiko vin e Kiko se Kiko Sen Remi sa vle di menm ekip Mateli a e m di non monchè e men Kiko fin jete Laurent Lamothe. Ok li bay mwayen epi bay presyon Laurent Lamothe tonbe e men bèl Kiko tèt kale toujou men nèg yo pat konprann sa hein paske lobjektif de Kiko se te Lamothe lan anmègde m l anpeche m fè kòb epi lòt nèg menm ki wè yon nèg vin non se pa vre se nèg la vin jere tèt li paske gon nèg k anmègde l k anpeche l fè lajan gon nèg k anpeche l pran zangi a. Enben apa lèl fin voye nèg alel konfòtab kounya ou ap vin janm mennen lari avèw ankò nan chak moun gen objektif pa yo nan yon mouvman nan yon manifestasyon ok chak moun gen afè pa yo ke yo ap regle men pa gen afè peyi kap regle sepandan aksyon moun yo swiv yo m envite chak grenn moun si ekip Jovenel lan. pa gentan fè gwo presyon sou Jovenel Moïse pou voye l ale, pou voye Jouthe ale, m ankouraje n ann kontinye swiv misye. E sa m ka mande nou. Men, m konnen presyon yo ka fò sou do Jovenel Moïse e m pa konnen ki relasyon Jovenel Moïse genyen avèk lòt moun yo paske Jouthe gen yon bagay enteresan ke l di e de fèt misye pa t fè kanpay vre.

Gen de gwo presyon y ap egzèse sou prezidan yo pou di yo nou pa vle joute. Menm jan gen de moun lè Jovenel Moïse nan yon lis pale de 3 moun, Gabriel Fortuné, gen Lapin epi te gen kòman èske sa pèl Marjorie Marjorie Michel non Marjorie Brunache E sa Marjorie Brunache gen moun ki te di oh Gabriel Fortuné non monchè nou pa vle Gabriel Fortuné monchè.